Lachin konstwi pon ki pi enpresyonan nan mond lan ki mezire 800 mèt de longè avèk yon sèl pilye. Pon sa chita anlè yon vale ki ekstrèmman pwofon ant falèz ki depase 300 mèt de otè. Medam e mesye, bonjou, bonswa pou nou tout. Byenvini sou Radyo Tele Koneksyon. N ap prezante w Koneksyon Enfo Entènasyonal, tout nouvèl k ap pase nan mond lan. Nan peyi Meksik, yon mè de fami jwenn lanmò li kan yon gwoup moun te mete dife sou li e brile l tou vivan. Sa boulvèse peyi a. Fas a zak sa yo, Meksiken yo ap reklame jistis, yo fè konnen chak jou yo asasinen pou pi piti 10 fanm nan peyi sa. Yo òganize kèk manifestasyon pou denonse leta ki pa janm fè okenn aksyon pou frennen vyolans y ap fè kont fanm yo. N ap kite Meksik pou n ale nan peyi End, yon fanm ki soti nan kominote tribal trè majinalize eli prezidan peyi sa ak sipò pati Premye Minis Narendra Modi apre yon vòt nan palman. Droupadi Murmu ki fè pati fanmi Santal te resevwa sipò plis pase mwatye nan palmantè yo dapre rezilta pasyèl pibliye pa komisyon ki t ap òganize eleksyon an. A 64 lane li vin an premyè prezidant fanm ki soti nan yon tribi e dezyèm prezidant peyi End. Nap toujou rete nan peyi End, yon minis al rekonèt li sou kabann lopital aprè li te fin bwè yon vè dlo nan rivyè sakre pou l te ka pwouve pwòpte rivyè sa. Bhagwant Mann, minis an chèf eta Punjab, te oblije ale lopital 2 jou aprè li te fin bwè yon vè dlo nan Kalibeyi nan yon rivyè ki sakre. Sa te rive pandan yon vizit pou make 22 zyèm anivèsè netwayaj Kalibeyi, yon vwayaj imòtalize pa gouvènman. Ann Arabi Sawoudit, yo arete yon Sawoudyen paske li te sèvi kòm chofè yon jounalis Israelyen ki t ap vwayaje ilegalman nan Lamèk, vil sakre islam nan. Antre nan Lamèk entèdi pou moun lòt relijyon, e ofisyèlman Arabi Sawoudit pa gen okenn relasyon diplomatik ak Israel. N ap kite Arabi Sawoudit pou n ale nan peyi Japon, dirijan yo kòmanse enkyete sou presyon Lachin ap mete sou zile Taywann. Nan dènye liv blan sou defans Japon te pibliye sou nouvèl menas Larisi reprezante kounye a, men yo enkyete sou gwo presyon Lachina ap egzèse sou Taiwan. Nan rapò yo bay chak ane, Ministè Defans Japonè a te mete aksan sou envazyon Ris la nan Ikrèn, kote yo fè konnen Larisi ap tante chanje sitiyasyon an li menm sèl e pa lafòs, e sa kapab pouse dirijan Ris yo vin ranfòse plis relasyon yo genyen ak Lachin, ki toujou lage dirijan peyi Japon yo nan gwo kè kase. N ap toujou rete nan kontinan azyatik la, Lachin pwomèt pou l bay yon repons fèm an ka de vizit Nancy Pelosi nan Taywann. Dirijan chinwa yo di y ap pran kèk mezi fò si prezidant chanm reprezantan amerikèn nan, Nancy Pelosi ta vizite Taywann nan mwa out kap vini la. Peken di si vizit sa ta rive fèt, l ap souke fondasyon politik yo nan relasyon Lachin genyen avèk Ameriken yo. Paske Lachin opoze ak tout relasyon ofisyèl ant Washington avèk Taype ki ale kont prensip yon sèl Chin nan. Nap toujou rete nan peyi Lachin an kounya poun pale de enfrastrikti, Lachin konstwi yon pon ki gen 800 mèt de longè avèk yon sèl pilye ki rete sispandu, kote yap prepare pou inogire nouvèl atraksyon sa, pandan ke peyi sa gen renome pou mega enfrastrikti yo. E enjenyè yo ap mete kounya touch final sou pon ki pi enpresyonan nan mond lan.

kontan krim òganize nan yon geto ki rele Complex do Alemão nan Rio de Janeiro. Nan yon konferans pou laprès, pòtpawòl lapolis la te di pami 18 moun ki mouri yo, gen 16 yo sispèk ki fè pati yon gwoup gang nan zòn sa. 2 lòt yo gen yonn ki abite nan favela e lòt la se yon ofisye nan polis Brezil la. Daprè enfòmasyon yo prèske 400 manm fòs sekirite yo te patisipe nan operasyon sa avèk plizyè machin blende e 4 avyon nan gwo bidonvil sa pou afwonte yon gwoup gang ki spesyalize nan vòl machin kap transpòte machandiz. Mèsi a ou menm kap swiv nou, nou baw randevou sou menm chanèl la, pa bliye abòne, jèm, kòmante e pataje.